Pou jiska mentnan m pa konn ki mal ke m te fè Lovens ak ki mal pou m pa fè Lovens. Pou Lovens ta rantre an Ayiti, menm menm si se yon vwazinaj, pou Lovens pa mande, hein, pou l di, e, e, e, kòman Dadji ye?
Sensèman m poko avèk pyès moun, paske yo pa vle m soti. Ah, pa fè tout tan menm. Jan kouzen, ou poko prale non kouzen? Non, ou poko prale.
Ou poko prale, mesye. E lè w prale a tou, fòk ou mete m okouran. Avan w ale.

Sista koman ye?
Dadju, serye?
Koman sa? Ou konnen m gen biznis mwen pou m jere, epi ou vin fè m pèdi tout tan sa anba yon pye kenèp m ap tann ou? Dat ke ou di m w ap vini? Men sista, si tout fwa ke ou wè m poko vini, se ke gen yon bagay m ap jere. Dadju, ou pa serye?
Omwen ou ta di m sa, m pa ta bezwen vin kanpe fè tout tan sa ap tann ou. M ta konnen lè w nan wout, m ta vini. Ok.

Lovens isi, bon mwen menm pou jiska mentnan m pa konn ki mal ke m te fè Lovens ak ki mal m pa fè Lovens, pou Lovens ta antre an Ayiti, menm menm si son vwazinaj, pou Lovens pa mande, hein, pou l di, e, e, e, kò, kòman Dadji ye? Hein?
Talè. Pou Lovens ou te vin mande m la? E, sa sa rado si Lovens te vini? A si l pa t vini? Ou, ou bezwen m?

Ah monchè tonton m te rive an byen gras a Dye. Non Ya ee sa depi lè m vini an la frè m. M prèske ret anndan kay. E jodi an la m resi soti ee pa deyò a la m chita an bon pimango. Non se pou soti m poko vrèman soti paske Sa moun yo di m pa vreman sot se a koz de ensekirite a wi e sa yo di m yo di m sa e nan jou e ya e nan jou m tap vini yo te fon kidnapin pi gwo lakay la e poutèt sa yo t pa vle m soti nan le pwoblèm ki se poze la e bagay yo k vin pi chè sèlman. Avèk ensekirite a kap vale teren sèlman apre sa m wè m konnen peyi m. A m poko avèk pyès moun. Sensèman m poko avèk pyès moun paske yo pa vle m soti.
Kilè Lovens gentan vin? Si Lovens te vin ou pa konnen l tap vin wè nou?
Pa gen pwoblèm. Kòm ou di m konsa ke ou pa konnen si Lovens antre an Ayiti, M pral mennen envestigasyon, si Lovens sa an Ayiti se en en vre, pou m konnen ki mal mwen fè Lovens, ki fè Lovens antre Ayiti, pou menm pase l pa ka pase devan pòt lakay mwen, menm si se yon vwazinaj l ap mande, pou l mande kòman Dadji ye, kòman chen an ye. E enfòmasyon sa a, ki jan w fè konnen l? On moun ki di w oubyen ou konnen Lovens isi vre? On moun ki di w?

Ou fèm kite biznis mwen anba ou vin fèm kanpe lan. Ou paka de lè ou vin sou tap vin palem la.
Ebyen ok. Kòm ou dim konsa ke Lovens pa isi, m pral chèche men envestigasyon. Sam konnen.
Pa gen pwoblèm. Ou mèt ale. Mèt ale.
Monchè, jan mwen a la, m pa kwè tan ke m te vini pou m fè a e m ap ret fè l non. Sètènman m alèz, m alèz wi. Men chak lè wap pran vye nouvèl sa yo. Ah! Deranje m totalman. Eh eh e di m non, kit sa bò kote w la? Ah non, m te rele, m tap pale avèk li yè swa wi. M poko rele l maten an. Ah men, wa di l m voye salye l tou wi. Ok tonton. Ya. Dako tonton, nan fè anpil pwidans. Ok, mèsi anpil. Ay, kade la vi sa papa. E, e vè jan avan malou. Ni sipouse avèk wè ansanm avèk moun yo. Ni sipouse wè avèk moun yo. Pase, m pa ka vin la vre mezanmi pou m pa ta wè ansanm avèk yo. Ok. Ok, m pa gen pwoblèm ak sa.
Kata pou mwen menm!

Pa gen pwoblèm. M ap pase kote w. Ebyen, e maten m nan pale avèk Talib sou sa e. Wi, e sa m t ap pale avèk Caleb. M di l a, jan m wè a la, moun yo poko fè anyen nan kay la vrèman vre. O! O! M te kwè se pou sa l fè m vin viv e vin isi. Monchè, pou m byen di w, m vin isi san konsantman madanm mwen. Madanm mwen ki t ap ban m gwo chalè la, li di m ke m pa t sipoze vini e m konprann li. Gen yon tas de bagay li di la, m vrèman konprann li paske se reyalite. A. Fendy gon ta de bagay ou pap konprann papanm paske ou pa nan plas mwen non Ever Jean fòm fò fason antre wi fòm fò fason antre petèt sa m gentan di Caleb m pap pran anpil tan. Fendy banm di yon bagay oh.
Sa va kouzen?
Talè map tounen apèl a Sendy. Kouzen. Dadji. Manti.
Gade kouzen mesye. Bon wè anverite mdi manti. Paske maten an pandan map pale avèk Caleb Ou menm avèk sò la sou e nan ede m di fò m pase wè nou a e pandan m vin eseye la.

Kounya kouzen depi kilè w isi la menm kouzen. Monchè Dadji m la depi mèkredi menn Jodi a gen tankou 5 jou. Mesye gade kouzen chanje konplètman mesye. A ap tou sou mwen kounya. A bon e lòt bò a e fredi. Total kapital fredi travay di. E 2 djòb m fè yo menm. A kouzen.
Monchè pito m te lan plas ou kouzen. Ayiti a la frè m gon pwoblèm ensekirite k ap kraze nou. Mizè lan kò nou.
Dèfwa w plante ti ba yo lè ti danre yo resi pare sou 1 an. Se si yo pa bon, ou oblije pèdi yo.
Konprann? Lòtbò ou menm lè w travay e kòb ou ap antre nan men w, men e sou chans ou ye Ayiti a la frè m. Non, kounye a la, lè ke lavi a pa tonbe a la, èske m toujou plante? Paske m vin la, m jwenn anpil bagay ap fleri la. Bon, lè w pa plante, a ki sa w ap ede timoun yo? Fò timoun yo al lekòl, fò yo manje, fò yo bwè. Mwen tap pale de timoun yo.
Sou sou koman kote la menm? M konnen ou sou nèg ki jwe depi lontan. Monchè kouzen, m sou 2 la papa. Ou ap pedale toujou?
M sou 2 avèk madanm nan. Wap pedale toujou?
Ah, konnen.
Reziye nou. Zanmi, bro, sensèman maten an e e e nou nou nan lide m. M di avan ke m ale. fok mwen ansanm avek nou. Mezanmi kouzen fok mwen ansanm avek nou paske m gentan sou 3 e mèt dou jodi an ki fè 5 èm jou kem la jodi an m resi pran lari la paske depi lèm vini an Fabienne dim pa sot deyò paske se te gon kidnapin fèt tou kay li lakay li an avanm vini an li dim kidnapin fèt.
Monchè jiska mentnan moun sa yo nan men bandi yo yo poko janm ka remèt li. Mezanmi m pa konn koman moun yo sèvi menm epi m tande moun yo pran papa menm gen bagay nan menl non menn.

Ou konnen depi ke mwen e map leve sa avèk ni ou menm ni sò la oh pandan wap pale de sa kòman Jinou ye menm? Chef Jinou la frèm.
Lap fè sa Jinou la ou konnen e lap goumen kounya se madan Sara Jinou fè. Ou konnen l gen yon ti pitit gason e Kendy. Kendy vin gwo nèg kounya monchè. Kendy vin gwo nèg monchè. Kendy gwo nèg monchè kounya Kendy tout anba raje ap chanje bèf.

Yon zòn kote m te. Menm jan ou te ka di ou te Dèlma ou chanje ou al yon lòt kote. Ok, ok.
Kote m ale a tèlman chè. Ok.
Jou a la, fòk m gentan antre avan fen mwa la paske bil mwen pral ogmante. Kouzen.
E se sèl madanm mwen k lòt bò avèk pitit fi m nan. Men sa w ap fè. W ap ban m jou ou pwale a depi avan w ale. Map gentan ale mal dèyè kabrit la poun fon bon bouyon. Ah nou nou pa gen pwoblèm e frèm ou ye. Wap sèlman dim men kilè wap deplase mwen menm poum ka jere bagay yo. Ebyen sa nap fè nou nap antre. Ah chèf kouzen sa pat lan idem non men ou konnen nou gen kèk jou nou pa wè. Ah e frèm ou ye.
Nale monchè. Gadon kouzen mesye. Ah e frèm ou ye monchè pou poz ou. Mesye.
Kendy an vin la, li fè konnen yo voye l tounen lekòl. Ok yo voye w tounen lekòl, rete la pran liv ou. Semèn k ap vini ou pral nan egzamen. Pran liv ou, ou leve ou pati. M pa konn si l monte, si l desann. E anndan an pa menm gen yon tag dlo. Epi lè l vini, manman m grangou, manman m grangou. Lelvina map jwenn avèl. Lelvina map jwenn avèl wi. Map jwenn avèl.
Jinou koman ye la? Oh frèm sa kap fèt la?
Nan Rose, Rose ke map pale ansanm avèw pou wap di, ou gen kè wap di frèm sa kap fèt? Talè ou pa frèm ankò? Depi ou te dim konsa ke Lovens pat isi. Kisa?
Lovens isi? Humm. Ou sezi!
Ou sezi! Hein? Talè tout bon wi. Lè w vin Zisi? Uhmm.
Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Ebyen bon, m se pitit li, ou di m lè w vin Zisi. Lè w wè m fin pale ansanm avè w la, m kwaze ansanm avèk Lòvens. Lè m kwaze ansanm avè l, bèl akolad, m pale avè l nòmalman, m demoutre m pa konn anyen. E lolo m ap lolo l.

Pozo pozo. Ou wè kounya la ou kòmanse ap antre nan santi mwen. Ou tande sa map di w lan? E ti grabday monnen. On ti visye ou konnen m ye? Ou plis ke ti visye. Pase si, si Loveline pa t bon bagay pa anba, ou pa tap ka kache m pou di m Loveline pa ayisyen. E e e Daji, bon m di w, e ti sè w m ye. Gen de bagay m pap janm pèmèt pou m di w. Men ou menm kontwole bouch ou lè w ap pale avè m. Ou tande sa map di w lan? Ou pap di Loveline pase pa anba bon m ti monnen. Ti monnen, ou wè m, a kisa ou wè m sanble? Ou wè m sanble on ti visye? Lè ti visye m nan pase e m pap janm ti visye. Ou tande sa m ap di w lan? Ou tande sa m ap di w lan? M pa konn, m pa konn poukisa w bay tout tèt ou tout pwoblèm sa non man. Antouka, Lovens, rantre an Ayiti. Ou pa di dadji, pa gen pwoblèm. Men se sèl si pata gen sou ti bout tè sa. Kata pou mwen menm map vire kep li devan dèyè pou Lovens.
Se sèl si pata gen. Map met pantalon m lan tay mwen poum wè si Lovens ka retounen banm. Dadji bonm diw.
Nou menm avèk Lovens menm san. Kounye w la ou panse ou pral fon ou pral fè Lovens yon bagay ki mal? Ki jan de moun ou ye? Ki jan de moun ou ye? Bay menm san sa kenbe dosye sa pou ou ansanm avèk lovens se ou kap jere bay timoun ou ansanm avèk lovens tande sam diw la sonjem diw kontrole bouch ou lè wap pale avèm pou mwen menm Davy sonje sam diw depi piti lovens leve ansanm avèm ti boudal tou chire lan zòn nan pou kounya la pou lovens jwenn mwayen lal lòtbò lovens antre an ayiti se lan bouch moun Map tann e love. E ki de melo, ki de melo li antre, li antre, ki de melo.
Se sèl si m pata rele dadji. Se sèl si m pata rele dadji. Pou love li ta travèse nan love. Mon frè, banm di yon ti pawòl. Wap tande sa map di w la byen? Ou wè ti grenn gason m nan avè m? Ou wè nan sa w ap fè a? Mete m deyò de sa w ap fè a. Ou tande sa map di w la? Rann mwen yon ti sèvis. Pase gwo kè sa m pa konn kote w sot avè l. Al palem de fanmi fanmi fanmi. Epa fanmi w li ye? Si lò vin se konnen m fanmi l, lò vin sa vin an Ayiti, nòmalman l tap vin lakay mwen. Ebyen dabitid lèl fini l pa toujou vin kote w? M wè l wi. Sa ka rive li pat vle sòti yon peyi deja deja pa bon deja. Moun nan vini li ka chwazi rete anndan lakay li? Vwala. Lèm fin pale ansanm avè w la, lèm fin pale ansanm avè w la m kwaze a Lòvins, bèl akolad m demoute l m pa konn anyen, se gou map bali e map jere yon fason

Epi m pral di l sa wi.